S on plezi pou n tounen nan mikwo a jodi an apre emisyon vandredi an. Jodi an se premyè sòti emisyon Ekilib sou platfòm Vant Bèf. Mèsi ak tout moun ki toujou branche emisyon an, tout moun ki toujou like emisyon an, tout moun ki toujou kòmante. Gen de moun tou ki pa kòmante sou rezo sosyal yo men ki kòmante nan inbox mwen, se vrèman enteresan. Gen de moun ki fè. Sijesyon, gen de moun tou ki voye de mo dankourajman. Se enteresan ke m konnen ke nou branche emisyon an, nou ap swiv emisyon an, e nou gen de kritik ke nou fè de emisyon an, nou gen de analiz ke nou fè de emisyon an. Se vreman enpòtan ke mwen konnen ke n ap fè emisyon ansanm avè m. Jodi an se lundi, se debut semèn nan, se

tenir popilasyon an a coeur. Paske nenpòt kote w ye jodi a atravè peyi a, sa kap rive ke ensekirite a li pa li pa fizik nan zòn lakay ou. Paske gen de vil de pwovens, kon le vèy ou non, moun yo pa konn ensekirite a. Menm jan yo konnen l atravè Aire Métropolitaine de Port-au-Prince, yo pa konnen l menm jan avèk moun ki nan Ti Bwadòm nan Gwo Mòn, yo pa konnen l menm jan avèk moun ki nan Lyankou Artibonite, yo pa konnen l menm jan avèk moun ki nan, m kab di, Kafou Pèy, ki nan Savyen nan nivo Ti Rivyè Artibonite, men kanmenm yo konnen yon fòm densekirite. Paske ensekirite a li pa sèlman yon bagay fizik, men ensekirite a jodi a li son bagay m kab di sichik, li son bagay psikolojik, li son bagay mantal. Paske jodi a moun yo gen ensekirite a nan tèt yo, yo gen ensekirite a nan nanm yo. Si jodi a Port-au-Prince, notamman anba lavil lan, De tanzantan gen gwo bout zam k ap tire, gen de son ke moun yo ap tande, de son ke moun yo pa t janm tande anvan, de son inabityèl. Men, gen de zòn nan peyi a ki pa p tande son sa men ki vrèman panike pa sa k rele ensekirite a. An n pran pa egzanp yon zòn tankou. Grandans lan. Notamman ann pran, ann pran Jeremi, ann pran yon zòn tankou Leyon, ann pran yon zòn tankou Mowon, ann pran yon zòn tankou Chanbelan, Dam Mari. Zòn sa yo ki ap pwodui anpil manje pou voye o nivo de la kapital. Men gen dè peyizan, gen dè sitwayen, se de sa yo viv, yo pwodui dè danre, E answit danre sa yo, yo pral rantre a Pòtoprens avèk yo. Yo vann yo sètèn fwa, gen de chwa ke yo fè, nou konn di se de move chwa. Pa egzanp, moun nan konn vini a Pòtoprens li vann, li vann yanm, li vann bannann, li vann patat. E answit lè l ap tounen Jeremi, l ap tounen nan lakay li, l ap tounen Mowon, l ap tounen Chanbelan, epi kisa l achte? L achte diri blan. Pandansetan ke li pa konprann ke lè l manje bannann nan, lè l manje yanm nan, li pi byen, m kab di nourrir ke lè l manje diri blan an. Men sepandan, e genyen on, m kab di on sètèn asimilasyon kote ke moun nan vle Vin sanble avèk sitwayen dè moun k ap viv Pòtoprens. Li vle sanble avèk dè moun ki ap viv dan dè vil ki plizoumwen, m kab di, dan dè aglomerasyon ki plizoumwen diferant de aglomerasyon pa l la, de lakay li. E li plizoumwen vle adopte kilti pa moun sa yo. Men, se pa sa k sijè a jodi a, men moun sa a ki konn soti dan dè vil de pwovens avèk dè pwodui kote ke li antre onivo de la kapital, li vin vann yo. Notamman, si n pran mache tankou mache Kwabosal. Mache Kwabosal depi lontan s on mache istorik, s on mache kote ke yo te konn vann esklav ladan. Pa egzanp, si n ap gade nan Mawon Silabè, n ap gade kote ke genyen piblisite k ap fèt pou yo montre konbyen esklav yo genyen ke y a vann nan de mache parèy mache Kwabosal. Se yon mache ki la lontan, se gen de moun ki di se pi gwo makèt, pi gwo mache ki genyen o nivo de la kapital ayisyèn. Men jodi an, moun sa yo ki nan vil de pwovens yo, yo pa ka vrèman rantre a Pòtoprens avèk fasilite. Poukisa yo pa ka antre? M ap pale notamman nan zòn sid la, gran sid la. Yo pa ka antre a Pòtoprens avèk fasilite, poukisa? Paske gon wout sid, gon wout Matisan, gon wout ki se Gresye, gen wout ki se Maryani, wout sa yo bloke, sa fè bèl lurètre. Si dan le tan se te Matisan ki te bloke, apre sa mesye ame yo, yo vin mete on Pòs de peyaj, kote ke yap pran kòb nan men chofè pou fè moun ka antre. E moun yo t antre nan lojik la kanmenm. Chofè yo, yo konn antre nan lojik la kote ke yo peye de moun ki se pa de moun vrèman ki gen pou wè avèk leta men de moun ame ki enpoze yo yon sòm de kòb ok, yon sòm de monè pou yo peye pou yo kapab rantre o nivo de la kapital. Men bagay la pral vin pi grav kote ke lè ke yon zòn tankou Krisye, yon zòn tankou Maryani, kote dotre moun pral pran l, sa pral fè ke depatman Sid la oubyen oubyen gran Sid la, doun manyè jeneral, Grandans, Sidès, bon, gen de moun ki konn pa mete Sidès nan gran nan gran Sid la, men kanmenm lè n ap gade l jewografikman nou kapab mete l, menm si gen de moun ki konn pa mete l, men vin fè ke yo pa ka rantre e nan Pòtoprens avèk fasilite. Yo pa ka antre avèk fasilite. Sa vin fè ke anpil pwodui, anpil pwodui ke moun yo fè o nivo de gran sid la, pwodui sa yo, yo oblije rantre, m kab di, rete nan men moun yo, moun yo pa ka vann. Moun yo pa ka vann, sa vin fè gen yon sikilasyon de monè ki pa fèt o nivo de zòn sa. Gen yon sikilasyon de monè ki pa fèt o nivo de zòn sa. E gen de moun, se aktivite sa tou ki konn fè ke yo kapab peye lekòl pou timoun yo. Gen de moun se aktivite sa ki konn fè yo peye lekòl pou timoun yo. Se aktivite sa ki konn fè yo achte manje pou bay timoun yo pou y al lekòl tou. sa pral vin gon repèkisyon, kon le vè ou non, sou kesyon edikasyon. Si ou, si ou pral gade, pa egzanp, nan Grandans lan, ou pral gade ki pousantaj e reyisit ki genyen nan kesyon bakaloreya, ou ap wè ke li minim. Anfèt, ou kab gade kesyon an sou yon aspè toutafè edikatif, ou di èske pwofesè yo se de pwofesè ki kalifye, èske se de pwofesè ki kapab, ou vin gade èske paran yo gon siveyans sou timoun yo, ou vin gade èske anviwònman skolè a anfòm, èske sikolojikman timoun yo anfòm, se de bagay ou kab gade, de paramèt ke w kab gade sou plan edikatif. Men, fò w gade kesyon ensekirite a tou paske pa bliye yon timoun ki al lekòl kote ke manman l pa kapab pran swen l, manman l pa kapab ba l manje kòm li te fè otrefwa, papa l pa kapab bay manje kòm li te fè otrefwa, sa pral gen repèkisyon sou. menm pèfòmans skolè. Sa vle di ensekirite a nan zòn ki ensekirite a bloke pa egzanp devlopman skolè timoun nan ki nan gran sid la pa egzanp. Si w pral gade pa rapò pa rapò a ane a ane m kab di ane presedant yo si w pral gade rezilta ki nan gran sid la w ap wè ke moun yo ap bese timoun yo ap bese nan randman skolè yo paske E lè w gade ke vyolans psikolojik ki ap fèt, men vyolans e ki ap fèt o nivo o nivo Pòtoprens lan li gen repèkisyon sou sou sa k ap pase nan Grandans, li gen repèkisyon sou sa k ap pase Okay, li gen repèkisyon sou sa k ap pase e nan Miragwàn, li gen repèkisyon sou sa k ap pase tou o nivo de Sidès. Li gen gwo gwo gwo repèkisyon. Paske nou menm, sèten fwa lè n ap gade bagay yo, nou fè dè refleksyon, gen de moun ki di dè refleksyon ki pa ki pa ale an pwofondè men fò n gade kesyon an pwofondè. Paske ensekirite a li pa sèlman bloke moun yo tankou moun yo pa ka sikile men gon on sòt de libre chanj ki pa genyen. Sètadi o nivo komèsyal a lentèn gon bagay ki pa fèt. E sa pral vin fè tou, gen yon sikilasyon de monè ki pa fèt de yon depatman a de yon depatman. Pa egzanp, jodi an nou kapab di, kantite de kòb ki konn soti, pa egzanp, Grandans pou antre Pòtoprens, li pa rantre nan menm nivo a. Li pa rantre nan menm nivo a. Epi antreprenè ki nan Grandans lan tou, antreprenè ki nan ki nan ki nan ki nan Sid la ki nan Sidès la, kantite lajan ke li konn depanse pou ke li li achte a Pòtoprens, paka lajan an vin diminye pou kisa? Paske jodi an pou on on diri rantre o nivo Okay, menm si jodi an gen on pò ke ouvri men Men pratik la poko chanje. Pou ke yon diri rantre okay sak pral genyen fò ke se bato ki pote diri sa. Se di lè bato sa pote diri sa o nivo okay, lè bato sa pote diri sa o nivo grandans, o nivo sidès, sa pral fè ke diri an pral koute l pi chè de pòtoprens e konsa diri a pral vann pi chè sou mache sa yo. Sak pral rive? Konsomatè a li pral gen pou peye plis kòb. Men, menm konsomatè sa a ki konn ap achte nan depatman sa yo, men se de moun ki vin vann, jan m ta di toutalè a, danre o nivo de la kapital wi. Se avèk kòb sa li konn achte wi. Men jodi an, li pa kapab li pa kapab achte paske li pa gen kòb nan men l. Sa pral fè tou menm antreprenè sa ki ap vann diri, ap vann pwa, ap vann lwil o nivo de depatman sa yo pral vin genyen e m kab di on bès de de moun k ap achte lakay li. Pral vin gen yon bès. Kounye a la si l konn si l konn ekoule m kab di e ann di pa jou ann di pa jou si l konn ekoule mil sak diri, E ou pral wè ke l ape koule mwens, l ape koule mwens paske moun yo gen mwens kòb nan men yo. Sa vle di ensekite, m kab di sa kap pase, ensekirite kap pase o nivo, o nivo de la kapital Pòtoprens, li gon grav repèkisyon o nivo ekonomik sou depatman gran Sid yo. E pa sèlman ekonomi men li gon grav repèkisyon sou edikasyon. Konasy l gon grav repèkisyon sou edikasyon pa bliye o nivo de gran sid la tou genyen des ekòl kap fonksyone gen anpil ekòl kap fonksyone gen de moun ki konn al fè kou okay dan le tan se pòtoprens yo te konn sòti gen de moun kap fè kou nan sidès tou ok se pòtoprens yo te konn sòti gen de moun ki al fè kou m kab di mwen m gen kamarad ki konn al fè kou dan mari men se pòtoprens yo sòti yo konn ale Yo fè kou chak vandredi, chak samdi, apre sa yo tounen. Men jodi a kamarad sa yo pa ka al fè kou la. E poutan, tout konpetans yo, tout resous yo pa t disponib nan depatman sa yo. Sa vle di jodi a, sa kanmenm pral gen yon repèkisyon sou ledikasyon onivo de depatman sa yo paske gen de resous yo te konn jwenn, yo te konn echanje avèk Pòtoprens ke yo pap ka genyen. Èske w konprann? Konsa tou konn gen de moun ki konn kite Sud-Est la tou ki vin travay Port-au-Prince tou an week-end. Sa vle di moun sa kan menm jodi an li gen yon anplwa ke l pèdi paske li pa ka rantre au niveau de la capitale fasilman pou li gade sa l kapab fè. Gen lè moun, malkonmizè, ki konn eseye pa egzanp, y ap pase pa wout Kenskòf la, men jodi a fò nou konnen sa fè plizyè semèn kote ke de moun ame, de jenn gason, jenn fanm ame, e zòn sa vin tounen yon zòn de pètibasyon. Sa vle di jodi a pou yon moun ale nan gran sid la k ap pase pa Kenskòf, moun sa ap fè anpil reflechi, l ap pwodui boko de refleksyon. Avan ke li deside ke li pral pran wout Kenskòf la, menm si se yon wout m kab di se yon wout altènativ ki vrèman danjrez pa rapò a konstriksyon wout la ki pa vrèman bon. Èske n konprann? Sa vle di jodi an e echanj oubyen entèechanj ki konn ap fè entèechanj entèdepatemantal ki konn ap fèt antre gran Sid lan avèk Pòtoprens li pa fèt. Men Si w prale yon lòt bò jodi a, ann pran pa egzanp nan nò a, pa egzanp nan wout, sou wout nò a, ann pran yon zòn tankou Kabarè avèk Akayè, majorite pwofesè ki konn fè kou Akayè avèk Kabarè, se te Dèlma yo soti, e Kafou yo soti, se Kwadèboukè yo soti, gen nan yo ki soti Petyonvil tou. Jodi la a, yon pwofesè ki te Dèlma k konn al fè kou Akayè, Kabarè, li pa ka ale jodi a. Sa vle di, gen yon resous ke lekòl ki nan zòn sa yo, si tout fwa y ap fonksyone jan yo te konn fonksyone a, men jodi a yo manke resous sa a. Yo pa gen pwofesè sa a. E jodi a ra ra moun ki eseye pa egzanp ki soti nan zòn sa yo ki pou antre Pòtoprens avèk de machandiz, yo genyen pou yo frape pa sa nou rele yon pòs de peyaj. Sa vle di ki sa? Si yo te konn vann pwodui a yon pri nan yon epòk, epòk sa kounye a y ap vann li plis. Ok lap vin pi chè. Sa vle di lap vin genyen konsomatè final la ki vin nan m kab di nan yon enposiblite pou fè ke li kapab achte nan zòn nan. Sa pral fè ke ou pral wè kesyon sa yo k rele PME a, Petite et Moyenne Entreprise lan, yo pral pran gwo kou. Men, majorite moun nou konnen ki nan PME, ki nan peti e mwayèn antrepriz yo, se de moun ki pran lajan labank. Men, lè w di lajan labank isit, ou pran pousantaj ke moun yo ap peye sou ti kòb yo pran an, ou wè pousantaj la tèlman wo, ou konn rele sa se yon kout ponya. Sa vle di, moun nan prete yon lajan pou l envesti nan peyi li, li vin, li vin pa kapab achte avèk menm frekans li konn achte a. E answit moun pa achte nan men l tou avèk menm frekans lan e li genyen pou l peye menm enterè a chak mwa sou kòb la. E bank lan k prete antreprenè sa lajan, ti malere sa lajan ki k ap fè biznis lan. Bank lan p ap bezwen konnen ki kesyon ensekirite, sa pa regade bank lan. Paske kisa ki regade bank lan, se ke bank lan chak mwa ti enterè ou gen pou ba li a ou ba li l. Se sa ki enterese l. E ou gon leta ki pa menm pran sa an kont, sètadi menm on memorandòm pa janm sòti pou ke leta pa egzanp ministè ministè komès pa egzanp ministè finans pa egzanp ta kab di e antreprenè sa yo m konprann sitiyasyon nou nou nan sitiyasyon ki vrèman difisil jodi a nou se de moun k ap envesti anndan peyi a ki ap bay 5 moun travay 2 moun travay 4 moun travay 5 moun travay sètadi nou vrèman enpòtan pou peyi a E ann gade kòman aske nou te kapab palye kesyon sa a. Si nan doto peyi, yon peyi tankou Etazini pa egzanp, lè yon antreprenè fè fayit, Leta eseye gade jan l kapab ede l, paske yon fwa ke pwojè ke l te genyen an, biznis ke l te genyen an se yon biznis ki vyab, se yon biznis ki ka ede moun, se yon biznis ki bay plizyè anplwa, e Leta fè ansòt ke li gade kòman aske li kapab fè avè l. Men isit, ou mèt te ouvri yon biznis jodi a, epi yon gwoup moun ame parèt, yo vòlè tout sa k ladan l, oubyen yo kraze tout sa k ladan l, ou mèt achte pa egzanp tout bagay vin pouri nan men w, e Leta p ap bezwen konnen si te prete ou te prete, okontrè, apre yon bon ti tan, bank lan ap soti yon lis de moun li di, moun sa yo pa peye l, veye anwo, veye anba pou moun sa yo pa sove. Ou vin nan yon bagay ki vrèman difisil. Bon kounye a la a, si w ap pran pa egzanp, ann pran pa egzanp yon zòn tankou depateman Nòdwès. Depateman Nòdwès la se yon depateman nou konnen ki toujou trete an paran pov. Sa vle di se yon depateman ke leta santral pa janm konte sou li. Si gen yon depateman ke yo fè mwens, leta fè mwens envestisman ladan, se depateman Nòdwès la wi. A byen sur. Si gon depateman ke leta fè mwens envestisman ladan, se depateman Nòdwès la. Kote ke leta pa envesti vrèman anyen nan depatman sa a. E jodi an, dè moun ki antreprenè ki nan depatman an, yo oblije fè fas a on gwoup ame ki rele kokorat san ras. E kokorat san ras la li menm, li rete o nivo zòn nou kapab di ki rele Tibwadòm nan. Jodi an, pou yon moun travèse Tibwadòm, monchè, ou anpil peripesi. Gen de moun ki rive travèse, gen de moun ki rive bay kòb, men gen de moun tou nou konnen ke yo te konn touye sou wout la. Èske w konprann? Jodi an. M tap tande on Kon sa ou kap di eske se pa on lot fom de banditis kap fet eske se pa on lot fom de banditis ke leta lage moun yo ladan poul fel sem jan pos de peyaj yo nan pot kote pa egzanp an pran ti bwa dom an pran paket lot espas kotel fet men lè ke ou peye on pos de peyaj son sot de koperasyon ki fet antre moun ki nan gang lan avèk moun ki peye a men moun nan pral di w tou sa k pase si l pa peye leta p ap garanti l pase a e se peye a ki garanti ke l ap pase èske w konprann pandan ke ou kapab kritike moun nan di ke li nan lòt fòm de banditis wè w ap kritike ou di l nan lòt fòm de banditis son moun k ap soutire gang k ap ankouraje gang men paralèlman E moun nan mande tèt li, e lap fè biznis nan zòn lakay li, li bezwen rantre kamyon, konntenè, èske si l pa peye e gwoup ame a, bandi an, èske lap ka travèse? Li poze tèt li kesyon sa. E li kapab ale nan yon pòs de polis, li pwodui dè revandikasyon, li pwodui dè, m kab di, li denonse. Men, menm polisye yo p ap kapab fè anyen pou li. Sa vle di, moun nan gade ki lòt fòm de koperasyon. Ou wè jodi an, moun nan, ke sa swa nan depateman Sid, ke sa swa nan Sidès, ke sa swa nan Grandans, nan Nòdwès, Atibonit, moun yo deside pou yo gen yon fòm de koperasyon. Wè? Pou yo gon fòm de koperasyon avèk lè lè gang, avèk lè bandi. Yo gon fòm de koperasyon. Fòm de koperasyon sa a, li gen dwa pou yon fòm de koperasyon ki ki fòmèl. Sa vle di, yo menm fòmèlman yo pa antre nan gang lan. Paske yo pa manb gang lan. Men, de manyè enfòmèl, yo fon sòt de koperasyon. E se pa kèlke choz ki è mekonu de tou l mound, se kèlke choz ki è konu. Pise leta konnen ke si tèl moun ap fè wout sa, tèl bagay ap antre nan tèl zòn, se paske y a yn sètèn fòm de kolaborasyon. E leta li menm, leta pa ka fè anyen nan kesyon sa. Leta pa ka fè anyen nan kesyon sa a paske gen de moun k ap ale trè lwen, k ap gade kesyon an, k ap di èske la kesyon de banditism èske se pa yon pwodui etatik? Poukisa moun yo di èske se pa yon pwodui etatik? Paske moun ap di ke gen de moun ki fè de refleksyon parèy. Gen de moun k ap di pa egzanp Leta Pa mete kenn structure, gen anpil pa egzanp lè ou sitwayen ou se kontribyab ou kontribye men lè pou leta ba w sèvis 1 ke sa swa de sèvis marchan leta pa ba ou l ke swa se sèvis non machan leta pa ba ou l humm ke swa se sèvis machan leta pa ba ou l ke swa se sèvis non machan leta pa ba ou l. Ann gade pa egzanp sou kesyon edikasyon, gen de moun nan de vil de pwovens pou ke yo voye timoun yo m kab di nan yon sant eskolè a lekòl fòk yo pakourir plizyè kilomèt pou yo ale. Se di leta pa met lekòl disponib ase souvan si se pa si se pa dè m kab di dè presbitè ki met dè zekòl dè legliz ki mete dè zekòl men leta pa gen l men menm lekòl leta konn mete yo tou leta pa mete pwofesè nan yo e Rakonte ke leta met pwofesè yo, leta pa peye pwofesè yo. E lè leta pa peye pwofesè yo konsa, sa vin fè gon fòm de yon demotivasyon, pwofesè yo pa motive. Lè ke pwofesè yo pa motive konsa, kou yo, pwofesè yo, anpil kote pa al fè kou yo. Sa vin fè ke gen de timoun. ki dans des villes de province, ki yo menm yo pa ka chenn lekòl, ki yo menm paran yo pa ka jwenn sibvansyon pou ke yo kapab kiltive latè, sa k pral rive, anpil nan yo pral antre nan Pòtoprens vin chache travay, anpil nan yo pral nan Pòtoprens vin gade si yo ka kondwi moto, anpil nan yo pral gade si yo ka vin nan Pòtoprens pou yo pote, men anpil fwa anpil nan yo vini isit yo frape pa fenomèn ki rele banditism, anpil nan yo ki entegre. Map gade on jenòm ki ke lapolis te kenbe epi lapolis ap mande l konbyen kòb yo peye l, li di yo peye l 10 mil goud. Men si on moun al met tèt li nan kesyon sa, nan kesyon banditiz pou tèt 10 mil goud, sa vle di kisa? Si gon lòt kote ki te on kote ki sen ki te bal on anplwa a 10000 goud li pa tap al nan sa. Sa vle di la kesyon de anplwa nan peyi a li trè pwoblematik. Kesyon chomaj son bagay ke poun gade. Pa egzanp, si ke nou pa gade kòman èske nou kapab fon jan pou ke nou diminye chomaj lan, sa ka fè gen anpil jenn gason ke nou vle sove pa egzanp, nou ta renmen pa nan gang men èske sa se pa yon opòtinite yo jwenn? Yon opòtinite malsèn ke yo jwenn. Sa vle di jodi an, kesyon ensekirite a li bay anpil pwoblèm. Si n ap gade jodi a, si n ap soti nan nivo Port de Paix pa egzanp, n ap di kote k s on zòn ki m kab di ki gen anpil pwoblèm paske wout Kafou Chòv la s on wout ki pa t menm byen fèt menm ou di mwens ki pa t menm fèt menm se prezidan Jovenel ki gade sa l ta ka fè ladan tou piti m di wout la pa menm fini menm. Sa vle di te toujou gen difikilte pou moun al Nòdwès men jodi a difikilte a plis. Hein? Mis a part kesyon wout lan ki pa bon an, swa pou ale nan wo nòdwès, swa pou ale nan ba nòdwès, mis a part wout la ki pa bon an, men jodi a gon kesyon de gang, gon kesyon de gwoup ame, hein, gon kesyon de gang, gon kesyon de gwoup ame ki anpeche moun yo. Jodi a pou yon moun rive nan depatman Nòdwès la, kisa w pral fè? W ap soti Pòtoprens, w ap pase pa Kwadèboukè, de Kwadèboukè w ap tonbe Mibalè, de Mibalè w moute pou w tonbe pou w ale Ench, de Ench w ale pou w al pase Sen Rafayèl, de Sen Rafayèl pou w al pase Sen Michèl, de Sen Michèl pou w al tonbe Enri, De Henry pou al tonbe Gonayiv, de Gonayiv pou al gade si w ka pase sou wout la. E lè w fin pase sou wout la, lè w fin kite Gwo Mòn, w ap tonbe bab pou bab avèk Ti Bwa Danm. Sa vle di nou wè ki peripesi hein! Pou yon moun pase pou al nan yon depateman, e si yon moun prale nan Kap Ayisyen, w ap fè prèske menm trajè a, sof ke ou p ap fè, ou p ap fè Sen Michèl la, ou p ap fè Henry a. Èske w konprann? Sa vle di bagay la difisil. Genyen Pòtoprens ki koupe avèk avèk vil de pwovens yo. Pòtoprens totalman koupe. E e nou di Bobo twòp vyolans deyò a tou, Bobo mete misyon nan ensekirite. E si n ap gade sa k ap pase nan nivo Pòtoprens jodi an, aba lavil la. Toujou gen echanj antre lapolis avèk avèk lè lè gwoup ame anba lavil la. Gen de m kab di e n ap mande Bobo on ti silans tou tou tou piti tanpri e gen de gen de gen de gen de enstitisyon etatik ki te genyen o nivo de de lavil lan men ki t ap chanje espas. Pa ekzanp, ann pran pa ekzanp. Palè jistis ki te bisantnè, nou sonje kijan moun yo kouri kite palè jistis, apre sa palè jistis prale lalu, men jodi an daprè enfòmasyon palè jistis lan li menm li gentan chape poul li anba paske li gen enpresyon ensekirite ap rive palè jistis ka dwe bay jistis men palè jistis Daprè enfòmasyon ke nou genyen, ta sanble palè djistis li chape poul li, li voye kòl Dèlma. Sa vle di enstitisyon etatik yo ap kouri. Nou raple n, 1 direksyon depatmantal de ledikasyon de lwès ki te bò teatre nasyonal men li kouri. Men pandan l kouri lan pakèt kote, l al Babyòl lan pakèt kote, apre sa yo oblije kouri kite Babyòl, yo moute lòt kote. Men jodi a gen anpil posiblite pou pou espas kote ki gen Ministè Edikasyon Nasyonal o nivo lavil la ankò. Yo kouri wi. Sa di moun ap kouri. Ann gade yon lekòl sou Sou kanape vè a. Yon lekòl ki rele Fwaye Sosyal. Lekòl sa li menm, li te tèlman gen elèv, espas liy an pa t sifizan. Li te oblije fè de gwoup. Yon gwoup maten, yon gwoup aprè midi. Men espas sa ki genyen Fwaye Sosyal ladan, ki rele Fwaye Sosyal la, lekòl sa ki rele Fwaye Sosyal la, ki pa t gen kapasite ase pou ke li te pran. Lekòl la ki rele Yafraye Sosa la men jodi an li gen 5 lekòl ladan. Li gen 2 lekòl nan maten, li gen 3 lekòl nan aprèmidi. Sa vle di ki sa? Sa vle di yo tonbe nan yon pwenskrite skolè. E lò konn edikasyon pa depann sèlman de de ansènyeman, lè m di ansènyeman de sa pwofesè ap bay la, li pa depann sèlman de aprenan an, men li depann tou de anviwònman an. Li depann de anviwònman an. Ah bien sûr! E sa fè des auteurs, gen des auteurs ki reflechi sou kesyon sa a. Pa egzanp, ann pran nèg tankou Lev Vygotsky, misye pale de ZPD, Zòn Pwoksimal de Devlopman. Sa vle di ki sa pa egzanp, ke anviwònman kapab pote pou timoun nan. Lè n di anviwònman, nou wè espas la e nou wè tou anseyan an nan kesyon sa tou. Fè jodi an. Ou vin jwenn 2 moun pil sou pil, 2 espas lèk yo te gen yon sèl lekòl nan yo pou timoun yo t al twalèt se anpil difikilte en, pou timoun yo t al pipi se anpil difikilte men jodi an lèk yo vin gen 5 lekòl en ou pa bezwen wè pou timoun al twalèt se pil sou pil en, se vide pil sou pil en, pwofesè menm pa ka twalèt ditou. Èske w konnen nan kesyon ensekirite a, tèlman gen lekòl pil sou pil, gen dè espas nan kapital la, dè lise, kote ke otorite kandan lise yo, responsab yo, yo mande timoun yo pou yo peye 15 goud si yo bezwen twalèt wi, humm, 15 goud. Sa vle di, pou timoun nan twalèt, li bezwen 15 goud. Si timoun nan pa gen 15 goud lan pou l twalèt, timoun nan oblije chèche yon bòk mayi. A byen si! Paske se 15 goud lan k ap fè timoun nan twalèt. Sa vle di si timoun nan gen yon dyare, si timoun nan pral twalèt 4 fwa pa jou, sa vle di miltipliye 4 fwa pa 15 goud. Sa vle di fòk timoun nan genyen l. E se menm fwa timoun sa ke ou exize 15 goud poul twalèt la, si yon timoun paran l pa voye l avèk 5 kòb, hein, paran l pa voye l avèk 5 kòb, men l bezwen 15 goud, sa vle di pou timoun nan gen twalèt fòk gen 15 goud. Èske nou konprann? Èske nou konprann nan kisa nou ye? Donk pou timoun nan twalèt gen de lise jodi an, de lekòl piblik ki egzije timoun yo pou timoun yo twalèt nan espas la, fòk timoun yo peye 15 goud. Si timoun nan pa gen 15 goud la ou pa gen twalèt tou. Se 15 goud la k ap fè w konnen si w gen twalèt. Otan de 15 goud ou gen se otan de twalèt ou ka genyen. Eske nou konprann? Sa vle di se ensekirite a mete nou nan yon bagay tèt chaje e ou wè leta an sòt pa pwodui refleksyon sou kesyon sa a. Kilè n ap soti nan kesyon sa a? E ou wè kesyon sa a tou leta pa abòde l de manè estriktirèl, leta abòde l de manè konjonktirèl. Paske pa bliye se pa pou la tout premyè fwa ke nou tonbe nan yon vag ensekirite nan peyi a. Sa ka rive jodi a li pi mal, men nou konnen dè sèn de vyolans nan nivo peyi a deja. Jodi a li pi mal. Men, ki refleksyon ki te janm fèt onivo Leta pou fè yon bagay? Mario Andresol, misye vini sekretè deta a la sekirite piblik, misye di lè l vin nan djòb la, li pa jwenn Leta te gen okenn plan. Èske nou tande? Mario Andresol, misye di lè l vin nan djòb Sekretè Deta a la Sekirite Piblik lan, misye di li vin jwenn Leta pa gen kenn plan. E te gon Premye Minis deja ki te di nou, ki te Joseph Jouthe, misye te di peyi a pa egziste okenn kote. Pa egzis, peyi a pa.

PM jout, li di w peyi a pa egziste ni sou papye ni okenn kote. E m gen enpresyon se menm bagay sa ke yon nèg tankou Mario Andresol repran, Marie Andresol repran, kote lè l di w ke peyi an pa t janm gen yon plan pou kesyon sekirite. Bon, lwa fèt yon peyi, soti 1804 nou pran endepandans e nou rive jodi a aprè 86, aprè la diktati, hein, ki soti de 1957 ki rive an 1900, bon, 1957 kanmenm diktati a pa t ko kòmanse, kanmenm ke an n di pa egzanp 63 ki rive jiska 1986. Epi aprè nou pa gen okenn plan de sekirite nan peyi a. Nou pa fè anyen nan peyi a. Jodi a, on moun ki abite Dèlma, moun nan gen grav pwoblèm. Medam e mesye, èske n te konnen e vandredi swa onivo Dèlma, notamman Dèlma, Dèlma ti 7, Kafou Awopò, gen 2 gwoup ame ki pase, ki sekwe zòn nan, zòn Dèlma a, gen 2 moun ki menm mouri. Èske w konprann? Fòs de lòd yo an Ayiti jodi a, nou wè se son dè fòs de lòd ki nan e nan match k ap jwe la antre lapolis e bandi a men yo menm yo a la defansiv. Yo pa a lofansiv. Sa vle di chak kon gwoup ame yo ap atake, se sa yo atake. Men gen de moun ki poze tèt yo kesyon. Eske jodi an, solisyon Ayiti a vrèman, solisyon a kesyon ensekirite a, eske se vrèman kout bal sèlman ki kapab rezoud li? Genyen pa egzanp, genyen de zòganizasyon entènasyonal oubyen non gouvènmantal ki vin isit, men jodi a, menm moun lakay yo, pa egzanp usaid, menm moun lakay yo jodi a se yo k ap kritike yo. Ann pran yon nèg tankou Elon Musk, misye dou pa egzanp usaid s on enstitisyon, s on òganizasyon kriminèl. Sa vle di, lè l dou l s on òganizasyon kriminèl, sa vle di ki sa? Eske la kriminalite ki egziste ann Ayiti, eske nou kapab bay de moun parèy responsab? Kesyon sa? Paske òganizasyon sa yo te toujou la nan peyi a, gen yon pakèt bagay ke y ap fè, y ap, ou konprann, gen yon pakèt pwojè, menm si pwojè pa ateri. Men jodi a se moun lakay yo, se gouvènman lakay yo ki di se yon asosyasyon kriminèl yo ye. Jodi a, èske yo menm yo pa konplis? Eske yo pa konplis? Gen de moun ki ap di e yo konplis. Men lè nap ale pi lwen, nou panse ke dirijan ayisyen yo tou yo konplis tou. Paske dirijan ayisyen yo, yo mete yo disponib pou moun pase yo nan tenten. Ah bien sûr! Se sa on nèg tankou Lesly François Maniga rele la volonté d'être esclave. Sa di dirije Ayisyen an, menm si on nèg ta la ap gouvène nan usaid, ap dirije usaid e e pa ta mande l on bagay, l ap plis anvi ba li l. Èske w konprann? E m panse jodi an, nou nan yon sitiyasyon ki vrèman difisil, kote gen ensekirite a touche tout pwen. Jodi a, gen yon pakèt moun ki t ap travay, pa egzanp, si w pase sou Dèlma a, gen yon pakèt espas, m pa menm bezwen site yo, ki te konn gen yon pakèt medam k ap travay nan yo maten, k ap travay nan yo leswa. Jodi a, ou pa wè medam sa yo ankò, yo nan chomaj. Men pandan yo nan chomaj sa a. Gen anpil nan yo ki gndoa gentan madan bandi paske yo nan chomaj byen sur nou pa gade sa hein nou pa gade sa gen anpil jenn gason ki tap travay nan dan des antrepriz ki fèmen jodia son antrepriz ki kwadèboukè ki dèlma ki petion vil lòt kote ki ka fèmen men eske nou janm mande kote moun sa yo fè gen nan yo ki ale aletranje men gen nan yo ki ret isi tou ki ap pase mizè men gen nan yo tou ki antre nan gang tou. ensekirite a jodi a li gen repèkisyon sou tout bagay notamman edikasyon. Notamman edikasyon. Kot lise Petion eske li Bèlè? Non. Kot lise Tousen eske li plas Sentane? Non. Kote Marijàn eske li menm kote a? Non. Kote Jèn Fi? Non. Sa vle di nou nan yon petrin. Nou sòm dan le merdye. Hein? Nou sòm dan le merdye. Nou nan grav pwoblèm.

Gen anpil posibilite pou vandredi 3 zè, 4 è pou n vini fè Ekilib la. Emisyon sa pa fini paske nou gen pakèt bagay pou n di sou tematik sa. Mèsi anpil paske nou te la. Platfòm lan se Van Vèv Enfo. Kontinye abòne, kontinye like, kontinye kòmante. Mèsi anpil.
Van Vèv Enfo, le vrai réseau de l'information en temps réel en Haïti.